bal sipò kel te rive mil abòne fanatik widline air nou salye an gran jan e mwen remèsye nou pou bèl sipò ke nou te bay widline air pa bliye feyton lanmou fidèl la li pa lwen parèt epi tou nap tou mandew yon gwo eskiz ou menm nou konnen kap soufri pou feyton sa e le moman ke nou lage nimewo 4 la.

silvouplè e silvouplè fè sa pataje live la pou nou silvouplè lanmou fidèl sou pye e pap mank anpil tan si si si pa de te okupa zanmi e nou konnen depi w gen timoun se toujou konsa Yon moun ki pa vle tande m gen timoun ou pa vle si ke m bon m panse nenpòt moun ke m toujou fè rankont ansanm avèk ou depi ke nou kòmanse ap pale m toujou di ke mwen gen timoun paske m pa kwè yon moun ap gen ap twouve yon bagay nan lavi a pou w kapab ranplase nan plas yon pitit ou sinifye ke ou p ap twouve yon bagay nan lavi a ki pi enpòtan ke timoun ou Mezanmi ann pataje live la mezanmi map eseye la poum wè paske bagay sa fenk tonbe la nou pral twouve yon pakèt bèl bagay sou chanèl sa e mwen fè w pwomès e se pa manti e nou pral travay trè di pou nou fè tout fanatik yo vrèman kontan. E pa bliye mwen tounen di sa ankò e map tounen di sa chak jou, son lòt bagay ki pwal fèt sou chanèl sa. Nou pwal pran reskonsablite nou poun travay pi di. E apwe nimewo 4 la fin tonbe la, apwe nimewo 4 la fin tonbe la se son lòt bagay. Paske nou pwal lage feyton an chak semèn. Si te chak dimanch, chak dimanch. Si te chak lendi, chak lendi. Nap gen yon lè e respekte e an prensip tou pou fanatik yo pa soufri twòp. Paske nou konnen sa trè byen e nou respekte sa tou. E sitou pou moun kap viv an Ayiti yo. Lè ke moun nan fè yon ti minit lal sipòte w sou youtube moun sa nou retire chapo nou byen wo epi nou salye w epi nou leve w pi wo ke tèt nou ankò nou salye w pou nou di w mèsi paske wap ede nou fè yon bèl travay ke wap sipòte nou fè travay la se sèl fason pou nou avanse Se sèl fason pou nou gen plis sipò pou n travay pi di paske travay la li pa fasil li pa fasil ditou mezanmi travay la pa fasil fè tounaj la li pa fasil ditou enben nou vrèman renmèsi w e nou vrèman kontan paske w ap sipòte nou sa fè nou plezi anpil nou menm nou pral pran rèskonsabilite nou tou pou nou pa kite w soufri. mwa sa la menm kap antre la tande e m pa bay jou m pa bay dat men m panse e widline e ap travay trè di la e pa bliye retounen gade nimewo 3 a ankò lè ke nou vè malè mezanmi bagay malè bagay malè widline e kote madanm mwen kitem humm paske map chat avèk widline e widline e Voye chèche m la bagay tèt chaje. Mezanmi m pap di tout bagay e de tout fason mare kè nou e nimewo 4 la ap vini. Nimewo 4 la ap vini li pa twò lwen mezanmi m konnen nap soufri nimewo 4 la ap vini. De tout fason la pwal gen bagay e m konnen nap Tann bagay. Mezanmi m fon ti kite nou la e m pwal envite Wideline ke li ka fè live, li gen posibilite pou l fè live. M pwal fè ti pale ansanm avèk li la e m panse l ap l ap vin pale avèk nou. Mwen menm mwen fè ti pale sa ansanm avèk nou la men e Wideline ap vini. Mezanmi m kite nou, m ale yon pwochèn fwa ankò men n ap toujou tande m ankò.